Manman mennaj mwen griyen bouda l sou mwen paske m leve m al lakay li m al fè m al fè l eksplikasyon m al pote l plent pou pitit li m di l konsa men men men ki kalite bouzen pitit li ap fè sou mwen wi Madanm nan se olye ke pou madanm nan ta mete m chita l pale ansanm avè m li blame ti li blame pitit li an donk de preferans li griyen bouda l sou mwen l fè m konnen èske l èske se pou sèlman mwen menm li te fè pitit li a. Eske non pitit li a, eske, eske nonm ekri sou, eske, eske nonm ekri sou koko pitit li a ki fè ke m vin pote l plent pou pitit li? Si pitit li fè bouzen eske se pa nan koko l li fè bouzen? Donk jounen jodi a la, jounen jodi a la ou panse ke gen yon fanm ki pral krent, ki, kiyès moun ou, ou, ou, yon fanm pral krent la pou l pa fè bouzen sou ou? Kiyès nèg pou w ta ye pou fanm sa pa fè bouzen sou ou? Paske ou vin jwenn yon bagay se pa respè non m pa gen pou manman yo m gen respè pou tout manman nèt ou vin jwenn yon bagay manman yo ap sitirè yo donk moun lakay yo ap sitirè yo di m kijan pou yo pa fè bouzen kisa k pral kont yo paske fanm nan li menm lè w wè l deside pou l fè bouzen an donk le pli souvan se moun lakay li menm ki lage l nan sa menm wi Paske lèl vini Yo wèl ap byen pase bèl se bèl zong tout la sent jounen bèl tenis nan pye se sak a la mòd tout sak a la mòd yo nèt pitit yo posedel donk kounya la nenpòt moun pitit sa mennen ba yo kounya la yap akseptel kounya la ou menm ki son ti egare k son entatad Ok ou menm ki se ki se yon ti mari sè Roselande lan donk kounya la lè w al kay nèg lè w al kay fanm sa a fanm sa a al prezante w paran l ou menm ou panse w fin rive epi se pa vre ditou ou se youn ladan yo ou se youn nan moun yo aksepte vin chita la paske paran yo yo menm yo koupab tou wi yo responsab wi nan bouzen medam yo Paske pa gen pa gen ankenn fanm la ou wè k gen 2 3 nèg pou manman l pa okouran manman l konnen tout sa lap regle ou met kwè m si w vle manman l konn tout sa lap regle men yo kite l regle l paske lap bon pou yo l nan avantaj yo l nan enterè yo donk kounya la ou menm menm menm kap envesti pou fanm sa ou di konsa a ou gen fanm manman rekonèt ou papa rekonèt ou donk ou ofisyèl se ou k ofisyèl wadèvè moun li ta mennen la donk yo ka pa resevra l wa yan Ou konn konbyen moun yo resevra la a deja sou ou la? Donk ou genlè konprann, ou genlè konprann ke lè wè, lè w wè fanm nan ap fè tout sa lap fè a la a, li gen yon, li gen yon lòt, li gen ti pyel, gen entèl la, donk ou genlè konprann ke l pou kont li, non l gen bwa dèyè bannann li. Li gen moun kap sipòte l avèk sa w wè lap fè a. M gade manmi an lè l fin griyen bouda l sou mwen, m gade l m di an an an. Donk se kounye a m konprann ke se nan yon konplo m te ye. Donk kounye a la, ou imajine w m te vin prezante l, m chita la, nou ban m chèz, nou menm ankò k ban m chèz pou m chita, nou di m byenvni, e tandiske se ton, se, se te, se, se te, se te pami lèzòt ou t ap di m. Ok? Se, se gwoupman familyal wi e, e, e, e, e jèn fi sa a t ap fè. Donk kounya la kòman ou pral konprann pou yon nèg ou pral vin plenyen la non pa gen plenyen ou pran kou ou pran kou yon nèg ou panse ke ou avèk yon fanm fanm sa fèw yon bagay epi ou konprann ou pral pote ou pral pote moun lakay li plent ou pral chita pale ou pral mande chèche konsèy se nan men paranl wal chèche konsèy ou chire ou paka koud paske se menm yo menm nan paske se menm yo menm nan.

Pou ou menm ou panse son timoun de fami sesi sela non e pa vre non e pa vre non ou konn konbyen moun ki te rantre la deja vin mande pou li ou konn konbyen moun paran l aksepte la deja paske yo wè son bèl timoun li ye son bèl grenn fanm wouj yon bèl grenn bouzen wouj li ye donk yo kwè nan li yo ke l ka pote nenpòt bagay li ka rantre nenpòt nèg la isyit lan la donk pa gen afè gon nèg ofisyèl tout sa k vini n ap mete tout ofisyèl n ap bay tout papye Donk alafen sak pou rete a sak gen plis kè a li menm sak gen kè pantalèt la, dayè yon nèg ou pa gen kè pantalèt ou pa ka ret avèk ankenn fanm la nan moman la. Paske majorite fanm ki gen la kounya la pou nou pa di tout, pou nou pa di tout donk se tèt yon nèg yap kale epi pou yo bon pou pou pou yo gen pwòp mennaj yo. Yo gen pwòp nèg yo.